Donk lè w vini w di Wendy di l gen 3 kay men se absoliman fo. Les procès verbaux de, de l'audience m gentan genyen yo. Tout sa k di yo, yo, yo, yo, yo, yo enskri yo nan procès verbal. Se absoliman fo. Donk ankò yon fwa wè, depi yè swa la m wè gon pakèt fanatik ou k ap di w Wendy Phel gen, gen 3 kay plis yon kay Tomond etc etc.

Mwen tande, epi selon sa Morvan di nan youn nan post la yo, ki afime ke ou ou sòti enfòmasyon prive Morvan sou rezo, antan ke yon moun k ap travay nan, Madam, ou pa menm bezwen, ou pa menm bezwen, ou pa menm bezwen kontinye, se absoliman fo. Bon, e, se absoliman fo. Mesye Morvan ka, bon, bon, ankò yon fwa, ou wè lè, lè jijman sòti, tout bagay sa yo ap di, tout bagay sa yo ap di, se absoliman fo. 1. Mwen menm, m pa yon nèg ki janm aji pou m nui moun. Menm si m ta ka gen dwa pou m ta fè l, m pa t ap janm fè yon bagay konsa paske je sais absolument que cette man a fait avec Morvan, men Morvan a une famille, Morvan gen yon madanm, Morvan gen yon timoun, Morvan gen 2 timoun, Morvan gen 3 timoun, m pa konnen. Donk sa, m konnen si m ta pibliye adrès Morvan, petèt

E pi, petèt, m pap di se, m di sa nan tren an, m pa di ke se Morvan ki pibliye foto, ki pran foto kopi dokiman sa ke l resevwa, e pi l pataje avèk yon moun sou WhatsApp, e pou di e Wendy. Lè m di avoka mesye Morvan, men regade, moi le document que j'ai reçu, se make dessus, original. E nan dokiman ke m resevwa a. a lepòk m te an Frans, li make orijinal e pa gen pyès adrès ki mansyone sou li. Men sou kopi ke yo bay Mesye Morvan nan, se make kopi remi a John Colem Morvan. Men, moun sa k fè sa a, ki ap pral envante istwa sa a, li pa sifizamman entelijan, petèt, bon, li pa nan domèn jistis la, li pa konnen ke mwen menm sa m resevwa li make orijinal, men sa Morvan resevwa li make kopi. Moun nan pran foto sa Morvan te. e resevwa epi l lage li pataje avèk yon moun sou whatsapp nimewo moun nan pa parèt non moun nan pa parèt epi l di se Wendy ki fè l men quand je dis à l'avocat monsieur monsieur le juge moi j'ai reçu l'original mais ça c'est la copie que monsieur Morvan a reçu que yo di que mwen m pibliye men kòman m ta ka fè pibliye yon bagay ke m yon dokiman okel je n'ai pas accès èske w konprann e otomatikman yo konprann ke la gon pwoblèm Sa vle di kisa? Morvan je n'ai jamais publié ton adresse et kelkeswa pwoblèm Ewen di map toujou konn map toujou map toujou konnen e di se ou k pibliye l pase ensinyasyon an se e kan pa w la k sipoze resevwa l e pa mwen k resevwa l pase se di yo di w ke moun moun ou voye bagay la bay la li resevwa l kòman ale di m pa ka gen sa

Jan plizyè moun di l, pou Morvan ta vin li yon tèks sou rezo vin mande padon de sa l te di w. Èske gen posiblite sa? Paske mwen gen plizyè moun k ap di sa. Se senp la demand.
Ou fè demand ke w vle a, e se le jij ki ap akò, ki ap, si tout fwa jij la estime ke li prale nan sans ou, se li menm ki ap estime si ap gen tèl ou tèl bagay. Epi yon nan bagay pou n konprann se ke Tout bagay yo ankadre pa lalwa. Gen de bagay ke yon jij ka òdone, gen li ka pa òdone. Se lalwa, la jirispridans, etsetera, etsetera. Bon, m ap ba w yon egzanp. Nan dosye Napoleyon an, sa ka rive si se te yon, si se te yon pwosè ki te fèt e ke se yon jij te, te deside. Sa ka rive yo te sèlman kondane Morvan a, pou l te dedomaje Mesye Johnson epi yo pa t, yo pa t, yo pa t òdone l pou l te li bagay sou rezo sosyal yo. Èske èske ou konprann? Paske gen de bagay ke jij la gen dwa òdone, gen de bagay ke l pa dwe òdone. Yo ka estime ke lefèt ke yo kondane nèg la pou l pe pou l peye yon domaj enterè, li li vin pa vo lapè, lefèt ke yo kondane l tou pou l pibliye jijman an sou sou kont Facebook li, sou sit yo etc li pa li pa vo la pèn ankò pou yo fèl sibi yon chatiman ki pi rèd ap li yon bagay etc sou rezo Wendy yo fon ti tann sa yo se de nuans sa yo se de nuans ke nou sipoze konprann fon ti tann mwen Wendy mesye men sa pou nou konprann nan kesyon Napoléon a Wendy a mwen menm a Wendy nal devan yon jij e nou chak fè ekspoze nou men Napoleon mwen avèl nou pa tal devan jij se te yon antant volontèman nou te jwenn Mwen vann men zanmi yo sa eskize men se gade yon bèl live kap fèt gen 1700 moun sou live la gen 28 mil tapotaj tande Gaspose gen nenpòt yon milyon tapotaj pou live la te ka moute pi wo moun yo an edem tapote live la please mwen ta non avanse mwen tande vann. ka ka Pa tapote yo pa voye frè. ka ka pa mwa Wendy avèk ka Napoleon an li diferan Napoleon li menm se mwen menm avèl ki jwenn yon antant men sam dwe di si sa pa vle kontinye Èske w konprann? Mwen menm m asepte volontèman mwen fè sa w te wè k te fèt sou rezo sosyal la. Sa pa vle di si, si le 11 septanm 2023 vrèman m t al nan pwosè avèk Napoléon, t ap gen yon jij jan Wendy fè l sot di l la ki t ap egzije kòmsi pou m vin fè yon sòt de lekti de trik pou m di Napoléon m ekskize de sa m te di yo. Èske w konprann? Konsa tou jij la te ka kondane m jan Wendy fè l la, li di m ke daprè sa li analize nan dosye a, Napoléon sibi vrèman dè domaj moro jan m pa konnen jan yo di l lan, jan m pa konnen jan yo di l lan, epi ou la pou peye misye daprè revni w menm, men sa m konstate w genyen tou, w ap peye misye 20 mil, w ap peye l 10 mil, w ap peye l 50 mil, swa an one shot oubyen nan nonm dane. Èske w konprann? Se konsa l te ka fè, li ap fèt. Men pa rapò avèk Ayisyen kreten, o, misye pral fè yon dezyèm lekti, misye pral fè yon dezyèm, m pa, Mawend di nou pa jwenn pyès antant, n al deside devan jij. Konsa tou, avan sa m te gen dwa fè menm bagay a Napoleon, Mawend di, e, e, e, e, e, m di, monchè, m asepte tout sa m te di de ou yo se, se. Se fake yo ye, se mwen ki te envante yo, epi, epi, Wendy t ap kanpe sa, l pa t ap menm rive devan tribinal la, èske w konprann? Se, epi, m retrakte de tout sa m te di de ou yo. Èske w konprann? Mesye Morvan, èske pa gen posibilite pou sa fèt tou? Paske si l fèt avèk Napoléon, pou ki sa l pa ka fèt a Wendy? Si l t ap fèt a Wendy, m t ap gentan fè l deja. Se yon jij k ap deside. Bonjou mwen gen yon kesyon pou yo tou lè 2 bonjou talè mon amour chéri talè bonjou non piske son kesyon gen yon kesyon pase koman dan kesyon mwen genyen silvouplè ok bonjou tout moun ki la mwen kontan ke tou lè 2 mesye yo yo sou live lan kesyon mwen genyen se pou nou tou lè 2 nou se 2 moun ki gen privilèj vwayaje. Nou se 2 jèn gason ki ta sipoze ap goumen pou peyi a jodi an. Eske si nou pat jwenn privilèj vwayaje, si nou pat jwenn aksè a sosyal medya, kòman nou tap ye? Kijan nou panse ke nou tap ka enfliyanse jèn parèy nou an Ayiti? Kesyon sa m gen pou nou tou lè 2. Bon, mwen, mwen, mwen, lè m kite Ayiti, yon nan bagay, yon nan premye bagay ke m fè se al lekòl. Paske m son nèg ki renmen lekòl, m renmen aprann. Si medya sosyal pa t egziste, Wendy Felda pa egziste. Petèt, mwens moun te ka konnen mwen. Deja, la kesyon prensipal, èske si m pa t vwayaje, Mwen tap nan nivo kot ke kem ye a. Gade, Kè, tande Wendy, èske, ok. èske son kesyon ke m ka Tande, reponn? non, non, tande, Tande, mwen pa di, mwen mwen pa sa, di w si w pa t vwayaje. Mwen, ok, mwen Mexico. Mwen di w konsa ke ni w menm, ni Morvan, nou tou lè 2 nou gen chans anpil lòt jenn gason ayisyen pa genyen. Alòs, si jodi an, um, nou, pa, pa egzanp, An 1900 yo, te gen jenn gason ayisyen ki pa t ka vwayaje, kisa yo te fè yo menm? Yo te kreye Génération de la Ronde, yo t ap fè yon seri de bagay ki pou te motive jèn yo. Jounen jodi an, si ou menm avèk Morvan, nou tou lè de, nou pa t gen chans, pou nou te, nou pa t gen privilèj pou nou te vwayaje, pou nou te jwenn aksè a sosyal medya, kòman nou t ap kapab enfliyanse jèn? Kòm, kòm, kòmsi ki wòl nou t ap jwe nan sosyete a pou ede lòt jèn suiv nou, lòt jèn suiv sa n ap fè pou yo te fè l tou?

petèt m t ap toujou fè dèzefò pou m te fè dèzetid, pou m te fòme tèt mwen. Menm jan m wè on pakèt lòt jèn ki pa vwayaje la ap fè l. Paske, fòk nou pa met nan tèt nou, se le fè ke nou vwayaje nou moun non. Gon pakèt jèn ann Ayiti la ki rete ann Ayiti, ki pa janm vwayaje, ki ta gen posiblite pou yo vwayaje men yo deside rete Ayiti e ki ap enfliyanse pozitivman lajenès.

Depi byen lontan nap tande Love Afrik. Fon pozo, dam nan poze yon kesyon e Wendy elabore sou li m ka elabore tou. Dam nan di ke si nou pat vwayaje nou jwenn privilèj sa nou te Ayiti, kisa nou tap fè? Dantre de je Wendy fè l trè klè, li di li menm li renmen etid, li tap fè dè etid, konsa li te gen dwa al fè konferans, konsa tou misye te ka pwofesè to mond oubyen yon direktè yon lekòl. Pou rezon sa m pa kondane Morvan. Eske ou konprann? Donk se pa mwen k ap deside, an n pa pale de bagay sa. M te jis entèvni la sou live sa paske m tande yon konpatriyòt te di e se kòmsi bagay tout bagay yo se verite oubyen Wendy se pa yo ki resevwa lajan yo nan makout etsetera. Non, Wendy pa gen, m pa gen okenn relasyon sa yo avèk mwen. Wendy, men ki kesyon m gen pou w zanmi m. M ap fini la, m ap fini la. M kite Ayiti 7 oktòb 2013. Mwen telman gen enmi e m met sa piblikman on nèg ki pwouve Wendy Phel te resevwa on dola nan men on politisyen ayisyen ke l te dwat ke l te goch m sispann pale sou moun m siprime Unison nou m pa janm pale sou moun ankò donk se sa ke m mete kòm defi anvè a e map fini la pou m ba nou on konsèy les gars map fini la pou m ba nou konsèy. 1 rezo sosyal pa anonim vre 2 lè nap di de bagay panse panse moun ke nou sible a son moun menm jan avè nou li gen san tou sa ka rive sa n di yo fè l mal sa ka rive sa n di yo e yo afekte fanmi l e pa bliye Menm an Ayiti gen lwa wi kont la kor e kont la difamasyon. E lwa pou lwa kont difamasyon nan peyi Dayiti pi sevè ke ke lwa e kont difamasyon o Kebèk pa egzanp. Paske nan peyi Dayiti se prizon. Men o Kebèk se pa se se yon bagay sivil. An Ayiti se penal men o Kebèk se sivil. Sa vle di kisa? Menm si nan peyi Dayiti nou panse nou lib pou n di sa nou vle sou moun e paske pa enjistis, men yon bon jou n ap tonbe sou yon bon jij ki deside aplike lalwa kont nou wi. E jij la ka deside trase yon egzanp sou nou wi. Donk lè n ap pale sou rezo sosyal, konprann ke rezo sosyal la sèt yn kominote de vi. Ou konprann? Se kòmsi son sosyete ke l ye. Li pa san règ vre jan ke n panse a. Donk reflechi ak sa, chak sa n ap di sou rezo sosyal, ann eseye Mesye, pridan, okipe, reflechi, mesye, paske gade, sa ka rive mesye, ke yo aplike la eskize lwa lè m di, konsa. mesye m okipe wè m di k ap fè nou pè tande mesye. E, kesyon, depi nou gen, depi nou konnen.

Jan Eh, Wendy fèl, sa misye di la li pou li prouvel vreman. Menm mwen menm m trè klè m te di non, m te m te pale de sosyoloji politik ayisyèn nan. M te pale eh, eh, eh, m te pale pou m di ke tout tout sa misye montre yo la pou mwen pou mwen menm an kon jan m konnen Ayiti fonksyone, koman yo moneye moun Ayiti, koman sikilasyon lajan kach fèt. Menm si Wendy fè l te moutre 50 transfè, sa yo e pa yo ki moutre m. Yon sèl bagay pou l ta moutre m ke sèl fò l ta moutre m kote ke l peye DGI nan moman men men fich materyau konstriksyon yo. Ou ka voye lajan Ayiti men ou ka voye lajan pou fanmi w pou achte tè pou achte lòt bagay men ak sa pou dous e pou kay ou te voye l. M pa gen yon pwouv. E sa m di m di m pa gen yon agiman k pwouve vrèman sa se pou kay.

Paske ou gen dwa satisfè, satisfè, satisfè, epi finalman le jij n'a pas été convaincu, epi le jij di, ah mwen menm, sa Wendy di yo la, m pa kwè ladan yo, donk y a une sorte de présomption, etc, de corruption, pou rezon sa m pa kondane Morvan. Èske ou konprann? Donk se pa, se pa mwen k ap deside, an n pa pale de bagay sa. M te jis entèvni la a, sou, sou, sou, sou, sou, sou live sa, paske m tande yon konpatriyòt te di, e, Se kòmsi bay tout bagay yo se verite oubyen Wendy te ka resevwa lajan yo nan makout etc. Non Wendy pa gen.